Minneapolis, deblozay kontinye ap fèt yon nèg 37 an, yon ameriken, misye pèdi lavi l anba bal ajan federal ameriken ki la pou imigrasyon avèk dwàn, ajan ice yo enben yo lage misye atè se nan kad sa yo di yon operasyon imigrasyon, sa rive nan sid Minneapolis ki se vil ki pi peple nan eta Minnesota enben se mesye Mesye dam Border Patrol yo avèk ice ki tap mennen operasyon e nèg sa mouri misye gen 37 ans drôle de coïncidence e dam ki te mouri le 7 janvye a li te gen 37 ans tou donk ajan ki enplike nan fiziyad sa enben yo te fè pati don deplwaman federal Imigrasyon kòm ti ranfòseman lwa imigrasyon. E selon depatman Homeland Security, DHS, DHS, enben nèg la tap reziste avèk yon zam nan men l sa ki te fè ke enben ajan ice la enben li menm li aji an lejitim defans. Son mizik ke nou tande anpil, son refren ki on refren ki retounen. Donk selon depatman Homeland Security, e misye rele Pretty, misye ta li menm e antre sou ajan yo avèk yon zam. Daprè se depatman sekirite e enteryè, nap pale de DHS ki bay li. E di ta sanble ke Alex Pretty, se konsa yo ta rele nèg ki mouri a, enben li te parèt sou ajan yo avèk yon pistolè, yon revolvè semi otomatik e li te reziste lè ajan yo t ap eseye dezame li epi sa ki te debouche sou yon Bal ki tire an lejitim defans. Donk nou konprann sa DHS di a, DHS di a, li di ke enben se Alex Preety e ki li menm oubyen e ki li menm enben li parèt sou mesye yo avèk zam epi on zam on pistolè semi otomatik e lè nèg yo ap eseye dezame l enben yo vin wè ke enben genyen yon ajan li menm pou defann tèt li an lejitim defans enben li tire epi misye mouri tèt nan. Daprè gon pakèt video tou kap sikile ki montre ke video ta sanble pa fin twò ok, pa fin twò an armoni avèk vèsyon ke DHS la tap bay e gen lòt moun ki pa dakò tou avèk vèsyon sa paske yo wè ke misye atè a, se pandan misye atè a apo tande kout zam. Sa vle di yo ta metrize Alex Petit, Enben, yo ta fin metrize misye, misye atè, enben se le moman ke yo tande kout zam nan. E gen anpil reyaksyon ki soti paske sa antre nan mitan yon gwo leve kanpe ki genyen nan Minnesota, nan eta Minnesota, sitou avèk vil Minneapolis e Saint Paul ki antre yo menm anndan tout bagay sa. Se yon sèn kote ke, enben gen anpil gen anpil echanj, anpil boukantaj k ap fèt ant Border Patrol, ice epi manifestan yo. Donk se yon sitiyasyon ki trè eksplozif nan Minnesota oubyen pi presizeman nan Minneapolis. Gen majistra Jacob Frey ki li menm reyaji, menm jan tou avèk gouvènè a Tim Walz, yo menm yo reyaji kote yo konteste eleman ki nan vèsyon federal la. Donk fò n di ke depi lè te gen fiziyad kote dam nan te mouri a, enben toujou gen yon chire pit ki genyen e gen anpil deba kontradiktwa k ap fèt sou vèsyon, vèsyon ke otorite federal yo ap bay avèk vèsyon ke otorite lokal yo ap bay. E dwol de koensidans se ke otorite federal yo Anpil ladan yo se de demokrat, ke w pran Jacob Frick, ke w pran Tim Walz, se de demokrat alò ke enben se yon gouvèneman repibliken ki sou pye. Donk viktim nan selon enfòmasyon ke nou reyisi jwenn, enben selon otorite lokal yo tou, enben se yon sitwayen ameriken. donk ki ta sanble pa gen anyen pou l wè avèk kesyon imigrasyon. Donk, se yon sitwayen ameriken nan Minneapolis, e sa rive nan sid Minneapolis, misye genyen yon pèmi pou l pote zam afe, e li pa gen kenn antesedan jidisyè, sa vle di antesedan jidisyè majè, e misye pa gen kenn pwoblèm avèk lapolis, li pa gen kenn pwoblèm avèk lajistis. Donk, yo idantifye misye kòm Alex Petty, Misye se yon enfimyè e misye sèvi sitou nan swen entansif e lojikman sa daprè vèsyon se ke misye ta mouri nan yon boukantaj kout zam avèk ajan ice avèk border patrol se sa ke otorite yo di an jeneral e otorite yo e otorite e m ta di otorite e ki fè pati de gouvèneman otorite federal yo yo toujou gen yon vèsyon ki diferan de otorite lokal yo. Gouvènè Minnesota li menm Tim Walz li denonse entèvansyon sa ke l kalifye de yon ensidan ki orib e li mande pou gen yon fen nan operasyon federal sa yo k ap fèt nan eta l la, Minnesota. Majistra a tou, majistra Minneapolis la, Jacob Frey, li menm tou, li reyaji kote ke l kondane fiziyad la, li estime ke aksyon ajan federal yo ap poze pwoblèm e fèt ke Enben, yo, yo fè vil la vin tounen yon vil tèt chaje e yo mande, li mande pou mesye, mesye dam ice avèk border patrol yo pou yo, yo menm tou, yo kite vil la pou la vil la kapab gon lapè. Gen chèf polis la tou, chèf polis lokal la tou, li menm li mande pou piblik la pou l rete kalm e pasifik. Paske an jeneral lè fiziyad sa yo rive, ke se nan ka René Nicole Goud la, ke se nan ka nèg Venezuelyen an, ke se nan ka sa tou Alex Petit, enben toujou gon leve kanpe gen lè gon lòt nivo ki pran tankou Fernando ta di yo moute volim nan nan Minnesota. Donk Menm senaryo a tou, otorite federal yo nan 2 ka yo te pale de lejitim defans. Se kòm se kòm on remake bagay sa ye, se on ritounèl ke menm koze a ankò, lejitim defans, yon vèsyon otorite lokal yo rejte. Donk, Pou otorite federal yo, se yon ka de lejitim defans, paske ajan ice yo t ap fè travay yo nan moman ke Alex li menm li te vini avèk zam yo, lè y ap chache dezame l, enben yo tiye misye, e otorite lokal yo rejte vèsyon sa. Operasyon yo te, fò n di ke operasyon sa yo ki mennen nan sa nou ye jodi a, enben yo te kòmanse dimanch 4 janvye 2026 nan kòmansman ane a lè DHS, Depatman Sekirite Enteryè, Homeland Security, enben lè l te anonse, yo te anonse yon operasyon istorik. Depi nan kòmansman ane a, yo anonse yon operasyon istorik, sa vle di yon operasyon ke moun pa janm wè nan tout istwa Lèzetazini. Yo di w ke yo pral deplwaye 2 mil 2000 ajan ice, ap gen ladann anketè, ap gen lòt tip dajan tou, nan Minnesota pou yo konbat yo di fwod avèk imigrasyon klandestin. Se objektif yo sa e yo vin wè depi nan kòmansman operasyon e yo e nan menm operasyon an tou gwo operasyon sa vin gen yon operasyon Paris, Paris operation, ki rive tou. Donk sa vle di ke gon pakèt e tip de ajan ki la, gen FBI ki la, gen anketè ki la, gen ajan ice ki la. E lè bagay la te vin mele apre premye fiziyad la, te genyen ajan de lòd ki te nan Louisiane ki te debake, gen lòt ankò ki te debake, o pwen ke prezidan an, Donald Trump, li menm li te menm ta pale de 1500 sòlda aktif ke yo mete la yo di a nenpòt ki moman yo ka deplwaye se sa ke li mande Pentagòn. E yo di ke se se se gen pwovizyon legal pou sa. Lè yon bagay melanje enben prezidan an antan ke kòmandan an chèf li gen dwa mande pou yo mete 2 sòlda de lame a la dispozisyon pou nenpòt ki deplwaman pou si zoka bagay la ta pi grav pou yo fè deplwaman. Donk, se pratikman e twazyèm ensidan nan tip sa ki rive nan Minneapolis depi operasyon sa te kòmanse nan dat 4 janvye. Dabò n ap di le 7 janvye, se te yon mèkredi nan maten sa ta pral gate paske gen yon amerikèn, yon lòt, yon amerikèn 37 an ki tonbe anba bal yon ajan ice, n ap pale de René Goud, li mouri lè ajan federal sa nan operasyon, enben te tiye l sa te deklanche manifestasyon tèt chaje nan Minneapolis. Gon lòt moun ankò, se yon sitwayen Venezyelyen, yon resòtisan Venezyelyen li menm, enben li menm li te blese avèk kout zam e se sitou nan janm ni e otorite yo ta pral di ke se tankou yon pyèj ke yo te Yo te tann pou ajan ice yo epi lè yap soti nan pyèj la enben misye tou pran bal misye son Venezuelyen yo di ke misye pat gen papye e donk sa pral ta pral tout de bagay sa yo ta pral debouche sou on pakèt leve kanpe ki fèt sitou i fèt nan tout Minnesota men sitou nan de vil marasa Minnesota an palan de Minneapolis avèk St Paul Enben e anpil arestasyon fèt, anpil anpil arestasyon fèt, anpil moun nan sant detansyon yo e Prezidan Donald Trump nan okazyon diskou bilan oubyen diskou danivèsè li te fè 20 janvye ki sot pase la kote ke li t ap make premye ane l depi li monte sou pouvwa a kòm 47 tièm prezidan Lèzetazini, enben li di ke yo arete 10 mil kriminèl kap viv nan Minnesota. E li siyale tou ke e kriminèl sa yo anpil ladan yo se moun peyi Somali. E fò n di ke gwo fenomèn fwod yo di ki genyen nan Minnesota se anpil moun ki soti Somali ki responsab. Fò n di ke gouvènè e Minnesota a Tim Walz E li menm li kalifye tankou nou dil ensidan an de yon ensidan orib e l pale tou se yon lòt de ti de kout zam atwòs ki rive e l mande yon ankèt lokal endepandan e pou fòs federal yo rale kò yo nan Minnesota. Fò n di ke Tim Walz li gen pou l al gen depatman jistis de DOJ li menm li mande Tim Walz, Jacob Free avèk pwokirè jeneral e lòt e kolaboratè yo, enben yo gen pou yo parèt devan yon gran jiri. E gran jiri a ap mennen ankèt sou moun k ap antrave travay ke ice ap fè pou l aplike lwa sou imigrasyon. E fò n di tou ke menm jan Tim Walz reyaji a e majistra Jacob Free reyaji a, gen lòt eli demokrat ki reyaji tou. Notamman gen

de du pati demokrat e yo mete l menm nan lis de sa yo rele demokrat pwogresis on ti jan pre Bernie Sanders se Elizabeth Warren, Massachusetts, e anpil lòt ankò yo menm yo akize administrasyon federal la deske y ap fè yon vyolans, yon vyolans ki eksesiv, ki depase limit e yo panse ke genyen motivasyon politik dèyè operasyon san gad dèyè sa ke administrasyon Donald Trump lan ap egzèse sou popilasyon yo, prensipalman sou imigran yo. Prezidan Donald Trump li menm avèk alye l yo, yo menm yo reyaji tou, yo defann konpòteman ajan yo, ajan ice yo, Border Patrol yo, yo afime ke moun sa yo, yo senpleman ap fè travay yo devan remonte oubyen monte ensekirite ki genyen e yo kritike otorite lokal yo dèske yo pèmèt ke yon sitiyasyon konsa ap dewoule nan eta a sitou nan Minnesota. Men fò di ke se pa sèl kote ke gen ti dife boule sa, gen polemik sa ant demokrat avèk repibliken. Fò n di ke nan Maine, kote ke yo fenk kòmanse yon operasyon la de catch of the day, enben ladan n tou genyen gen polemik tou paske gouvènè a li menm se yon e demokrat donk son gè ki gen ant demokrat avèk repibliken nan tout eta sa yo e e anpil deblozay ap fèt gen prezans se gond konnya la e bagay la yon ti jan mele la gen gon prezans ajan federal yo ki alimante yon mobilizasyon sa pwovoke yon mobilizasyon kominotè enpòtan sa vle di lidè kominotè yo kòmanse yo menm yap reyaji E ladan yo ou jwenn anpil, anpil, anpil e mobilizasyon nan òganizasyon imani kominotè ki avèk popilasyon somalyèn nan e gen anpil latinoamerikèn tou nan Minnesota yo menm ki konnya leve kanpe y ap fè mach, y ap fè manifestasyon e yo menm y ap distribye, y ap distribye tou bwochi e pou yo kapab soutni Yon prezans e fè ke moun yo konnen dwa yo. E yonn nan bwochi ke y ap itilize, y ap bay se sa yo rele Know Your Rights, Know Your Rights. Sa vle di konnen dwa w. Yo ap si, yo, yo bay tout moun li nan Minneapolis pou yo konsyantize moun yo sou kesyon e aksyon ke op ice ap mennen nan zòn nan. Donk sa se e pati otorite kominotè yo oubyen lidè kominotè yo menm k ap aji. Fiziyad sa a, fiziyad ki fèt la a, enben l relanse manifestasyon. Manifestasyon yo te toujou la okotidyen men yo gen defwa yo konn diminye e men sa li menm li vin fè nan gwo manifestasyon yo kòmanse ankò nan Minneapolis kont ice avèk tout operasyon federal kont imigrasyon. Gen anpil kritik ki afime ke operasyon sa yo, operasyon ke ice ap mennen, Border Patrol ap mennen, e y ap dewoule yon jan an dezòd. Yo di ke y ap fèt san transparans, e gon pati nan popilasyon menm ki ap remete an kesyon menm sa pawòl ke otorite federal yo ap di, e bagay sa gen anpil repèkisyon politik laj e nan deba nasyonal la sou imigrasyon. Sa vle di se yon bagay ki ap laji nan peyi a e kote ke gen deba k ap fèt sou lejitimite e politik sa a, kanpay sa a ke òganizasyon oubyen administrasyon Trump lan mete sou pye. Donk y ap poze kesyon sou lejitimite operasyon federal yo sitou nan jiridiksyon sanktyè yo e wòl fòs polisyè yo. Lè nou pale de jiridiksyon sanktyè, se kote ki yo menm yo yo pa menm yo pa brital avèk imigran yo. Yo menm yon ti jan ap trete imigran yo avèk bokou pli de kourtwazi. Se sa k rive tankou yon kote nan vil Nouyòk ke yo konnen kòm yon vil sanktyè. Ministè Lajistis li menm pandansetan, n ap pale de DOJ, li ouvè yon ankèt sou sèten fonksyonè nan Minnesota konsènan operasyon migratwa alòske otorite lokal e etatik yo y ap konteste de pli zan pli taktik ak desizyon federal yo. Pa egzanp, Tim Walz, Jacob Frey yo menm yo gen pou yo parèt devan yon gran jiri. E yon lòt bagay ankò ki li menm atire atansyon anpil moun se ke gon kou dapèl isit Ozetazini ki tanporèman leve tout restriksyon ki ta limite pouvwa ice pou arete, itilize tout mwayen kont manifestan menm si ou pasifik. Desizyon sa a, li enskri nan yon kontèks kote ke gen anpil pwotestasyon k ap fèt enpe patou. E konnya, e ice gen dwa antre, se yon dwa ke yo ba yo, yon pouvwa yo pratikman ilimite, yo gen dwa antre nan ka yon moun, enben, kraze brize, antre lakay ou. E menm, gen moun ki plenyen de se ke yo kwè ke an tèm de pwovizyon konstitisyonèl, enben, yo leve tout bagay sa yo paske nòmalman pou fè pèkizisyon ka yon moun, genyen de kritè pou ki la. Men konnya, yo di pa gen koze konsa, ice gen dwa Antre 16 sa yo genyen, yo genyen yon manda administratif ke yo gen nan men yo. Se yon manda administratif, se Associated Press, ajans nouvèl Associated Press ki reyisi jwenn manda sa. Manda sa pa piblik non, se anndan l sikile, li senpleman ba yo dwa pou yo fè sa. Alòske an jeneral, ou dwe genyen pou fè pèkizisyon kay yon moun, ou dwe genyen yon manda ke yon jij siyen. Men yo menm, yo gen pito yon manda administratif ke anndan ansyen nan aysiyen enben yo kapab koupe rache antre e pòt kraze donk san pwoblèm pa gen pwoblèm donk ice li menm son pouvwa limite ke pa limite non ilimite ke ki genyen e sa vin fè ke bay la pran on tèlman yon gwo tournure ke li vin tounen yon deba nasyonal. Sa vle di ke tout sosyete amerikèn nan kounye a, y ap reflechi. Gen moun ki deja pran pozisyon contre, gen moun ki di konsa ke k ap kesyone eske vrèman operasyon sa yo, yo lejitim. E gen otorite menm ki di ke bagay sa pa ka rete konsa. E gen kounye a gen lòt òganizasyon etranjè ki antre nan jwèt la tou. Pa egzanp gen Wo Komisè Nasyon Zini pou Dwa Moun enben ki kondane ak tout fòs li represyon imigrasyon Ozetazini kote l mande Washington Lè m di Washington la, l ap pale de otorite federal yo pou yo respekte dwa moun, pou yo respekte dwa entènasyonal, notamman devan arestasyon arbitrè e anpil ka de desè ki ap rive nan sant detansyon yo. Dayè, nou konnen ke gen yon Ayisyen ki te mouri, Brutus, ki te mouri nan yon sant detansyon nan New Jersey.